Li bezwen konnen si se mwen ki kidnape Maya. Fòm fon jan avèl wi pou l pa pale fòm fon jan avèl mwen m pa gen pou m pè di roody pou pèsòn moun dayè m gentan damoul m gentan fou pou li nenpòt sak vin sou wout mwen an kòm yon baryè map flòch li jan wèm di w la mwen mal wè si yo vin la.

Se trò bon se la. Map eseye rele moun yo pou mwen pase ke depi yè pou yo te banm. Mwen antre an kontak avèw depi lè yo fin pran kòb la. Non, yo te di yap banm pitit la avèk 6 jè pandan l fin fè bren. Bon, jiska mentnan yo pa janm dim anyen. Map eseye rele yo pou m wè, pou m konn sak pase. Premye sa pou fè wi. Ti m gen pwoblèm avèk bagay sa menm.
Yo pa pran telefòn mwen non. Yo pa pran telefòn mwen. Mwen zanmi pou di moun yo ta fin pran kòb la. Epi. Atchi.
Sete pou don jezi. Bon eske yo dim sa konn fèt lè moun nan fin pran kòb la jis li konn elimine moun nan tiye moun nan ou di moun yo ta fèm aksyon sa bondye papa. Wi yo m te diw sa Nan sou priyè sou priyè pou nou ye la wi m te diw sa e souvan sa fèt wi. Bon sam ta fè eske nan ka sa m paka alète lapolis paske m gentan bay kòb la. Men sa va se m te di w sa deja depi nan kòmansman ou te di si ou ta Ooy bondye papa Ye pandan m fin bay kòb la Ketou di m sa Ketou di m kòman l fè pa ban mwen l m jis m di l vrèman yo pa t ap janm ban mwen l menm enstan ke m bay kòb la se apre y ap ban mwen li bon men jiska mentnan kòb moun yo nan men yo yo fin fè sa yo konn ak kòb yo men pitit la nan men yo pa ban mwen l.
Pou fini, yo pa antre an kontak ansanm avè w. Menm pou menm rele yo la, yo pa pran telefòn mwen. Yo pa pran telefòn mwen. Se yon lòt telefòn pou m ta pran, m ta eseye kòm m pa rete kwè ke yo abitye a nimewo m pou yo pa ta pran l. E sa m fè la menm? M pa wè sa m fè cheri, m pa wè sa m fè. Pitit la m pa konnen menm.

Mezanmi ou chita pou kont ou madam. Hein Roody te la Roody fèk antre andan chanm nan apa ou chanje look cheri on lòt jan. Ah wi menaj la te mennen m nan studio a deyò a la m te di moun yo map vini wi gede lè w rete fò chanje look wi fò w rele sou kò a m pat konn si w te soti non. Ou te di moun yo sa wi yo pat di w sa lè w vini an? Non.
Oh koman ou pase jounen an la. Ahh ou la pase pa va dim byen pase l non mwen byen pase pitit moun yo fin pran kòb la moun yo pa remèt maya yo te di avandra sizè an kontak avè nou
men ou di sot rele la yo pa pran apèl yo di. Yo pa lage maya?
Non.
Hoo!
E bagay sa menm kisa k dèyè ki moun ki dèyè bagay sa menm. Ah sèl bondye ki konnen mwen m pa ka di. Konsa lòm mechan Yo pran lajan epi yo pa lage ti fi a Ou fèm sezi wi. Yo pa lagel.
E ti dlo pou mal bwè la ou m sezi anpil bon mwen menm m konnen map vin jwenn Maya la wi.
Moun yo fin pran kob yo. Ooh hey. Mezanmi gad de problem. Mezanmi m sezi, m vreman sezi vre madam, mwen mwen tande dan mal pou yon ti dlo, m sezi anpil wi madam. Mezanmi jan mayay bon timoun sa bondye oh jezi pa kite yo touyel non protejel mezanmi l tro bon moun mezanmi.

Tonton m ba l 30 mil dola. Epi yon lòt lè ankò, pandan mwen kouche ou konnen kabann mwen kole avèk mi kout maya a, m tande bri anndan. Lè m sòti m pwòpòz ba l bwè dlo, lè m gade m wè l ap sòti. M pa konn si tonton m te gentan sòti oubyen si tonton m te ret anndan.
Men, ou menm avèk maya pa fin renmen fòm tèt Lovely. Ebyen petèt se manti ou menm pase nou menm pa konnen si e paske vle nou vle pou m kite nou pou kont nou nan kay la Lovely gen de se de bagay non wap di m Lovely fè Maya ap pote m plent bagay men kounya se ou menm ki bagay ki vini ankò a yon lòt bagay. Se vre nou vle pou mande Lovely poul soti nan kay la epi pou bagay e kounya la pou problèm mwen gen la nan tèt mwen pou bagay Maya sa k poko vini an ke tou cheri m pa m pap pran menm lè se ta on bagay ou ap vin di m sou Lovely m pap pran non paske problèm Maya gentan twòp pou tèt mwen. Se pa manti non.
Se pa eseye map jwe la bon kisa m pral gen a Lovely mwen vini m jwenn li nan kay la m pa gen anyen avèk Lovely men sèlman m di w mwen wè sa kap pase. E sa mwen ka pase selman pou voye je sou li ankò. Anyway mwen m pa renmen tripotay veye di mwen map swiv poum wè pou bagay men pou kounya ay m plis kwè ou menm ansanm avèk maya se renmen nou pa renmen lovely ki fè nap plede di yon pakèt lòt bagay sou li. Bon menm sèvis lovely pa rann nan kanal non.

Bagay Maya ap pote m nan tèt mwen sèlman, m santi yon sèl tèt fè mal. Nan travay la, m ap pale pou kont mwen tèlman m gen pwoblèm pou bagay Maya sa.
Li vle di, M byen kontan ou di m sa, m ap swiv men kounye a m pa fè ankenn reyaksyon kounye a la menm non. Kòm ou pa kwè m, m di w konsa li menm Rani pa vle mwen fè sèvis nan kay la, ou pa vle konn. Mwen wè m pral rele l pou m mande l yon sèvis. Wè Lovely m pa Lovely!

Apa l di madam nan bagay la a? O m pa renmen sèvis, li wè mwen menm ansanm avèk Roody k ap montre k ap sesi sela. M pral fè l peye pou sa l fè a. Moun pa jwe avè m non menm jan w wè m nan la. Mte di map touye madam nan mpap touyel non e m wèl pale byen pou mwen men kanta pou ketou a li menm li pral jwenn avèm.